Oh sèm, e bon chicha la pou mwen tou. Ou konnen freo, map pase avek andeyo a. E bon mwen sal, ou pwale andeyo? Wi map pwale andeyo wi. Oh mwen al andeyo pa dim sa m te al avan w. Fom al andeyo, pase m gen lontan m pa we fanmi yo. Oh.
Kote m leve maten an la epi m di fom leve pou m al we fanmi yo. Oh oh.
Sa fe twop tan m pa we yo, m pa tande yo, m pa konn koman yo ye. Nou gen pil tan sa lavil nou pa janm ale an la Oh kanpay. ou konnen m pa ka rete m pa ka rete nan kay la pou kont mwen just fò fò vini jodia menm jodia wi. M pa kwè map ka vini jodia non. Ou pap ka?
M pap ka vini jodia. Non fò ta vini fò ta vini hein just ou ap gen obligasyon fò vini just ou pa ka kite m la pou kont mwen just ou konnen sa but. Oh! M te pale avèk kouzen m la wi Jos, m tap ekri avèk misye la, misye di lap rantre Ayiti so li ka poto bay pou nou Jos m pa konnen.
Lap vin jwenn.
Non just li ka pase la ou konn misye gen anpil kob just ou konnen but se nou menm ki ki parèt an ti jan malere just eh misye ka pase wè nou pot on bagay pou nou. De tout fason m kwè se la lap desann. Ok. Ou wè lèl ta vini resevwal byen.

Pa fè dezòd non. E ni pou gade nou antre moun nan kay la nou pa dwe rantre. Pa bezwen pè sista an. Sèlman fè respè nou. M ale a la kanpay. W ap gade nan valiz la pou m kite yon ti monnen pou ou a degaje w avè m. E sa m konnen sè a. Ok cheri m ale bay. Anben pa gen pwoblèm.

Zanmi m di nou pou m pa vin nan peyi si non. Koman peyi si fè mizerab konsa a. Hey te bwa yo fennen. Epi gen anpil pousyè koman ti moun yo fè viv ladan. Map sonje de gon ti zanmi m ki ret bò isit la. Sim jwenn yon moun m ta mande pou li mezanmi. Mal frape la mwen.

Uhmm koman w ye pitit koman fanmiy yo ye. Kiyè to ye la madanm koman w ye menm sa w regle. Atye madanm jan w wè m nan pitit ou konnen istwa papi a deja kounye a la manmi menm kite kay la. Manmi nan kite kay tou cheri. Manmi kite m nan kay la m gade m pa wè manmi se moun deside. Mwen se apèn lavil m te ye la m antre epi m di bon m vin nan zòn bò lakay ou a la wi. Ebyen pitit fò bay deyò 2 tap wi. E kijan m ba deyò 2 tap sa. Bay deyò 2 tap e pa konsa pou ba li leve kanpe. Kounya mond lan eklere, chèche rantre lavil pou ede manman w avèk pitit sè ki nan men l lan. Ede manman m kot manman m.
Ede manman w kote manman w. Se ou, depi w nan travay, manman w ap vin antre bò kote w ye. Depi w ret avèk yon moun lavil la, manman w ap konnen afè w ap bon demen. E kot, kote m ap jwenn travay sa a? M gon moun! M ap tcheke l pou ou. Tande! Lave figu w avon bout savon lave pou wè kot lavi a fè kwe. Tande machè! Enben oke madanm, m byen kontan w a ede m.

Mwen pral tann ou nan stasyon an, mwen menm map mennen w nan kay la tande. Depi w rive mèt rele m map al chèche w tande kòkòt. Mezanmi Milo ou paka vin chèche m pito. Chèche pap bon pou mwen. Kite lavil la retounen an pwovensyal pap tèlman fasil. Se sak fè m pote telefòn sa a, m di map fè w kado l nan mwayen pou w ka rele m de preferans. Genlè menm nimewo w pa konnen tou, ou paka mete minit sou li tou? Non m pa konnen bagay sa yo non.
Depi w pran depi l nan mwen map rele w. Mwen met numero a non. Map fon moun chèche pou mwen.
Kenbe nan mwen madanm.
Merci anpil wi madanm. Pa gate mès ou m de dro sa. Epi m diw bay deyò de tap retire nan sitiyasyon ye a. Pa manyen afè moun pa pale nan dosye moun pou viv pi lontan. Paske kite manman w andeyò son malerèz. Mizè pa lanfè pitit.

Ah mon cher apa wap Koman fanmi lan ye menm? Wap pasem la isit anben ou konnen fanmi yo tèt frèt menn so ou konnen mizè ka frape nou menn so gon bagay ki diw mizè pa nan fè Nap reziye nou menn nap fè de travay fòse

Bonswa madam. Bonswa vwazin. Koman w ye la? M anfòm cheri.
Ah dat m ap tann ou m pa wè w menm non.
Mezanmi madanm a, se tande nou yo t ap plede yon ti pitit epi pandan m ale a la kanpay la la m tou jwenn yon ti pitit m tou pale avè l pou Evre?
Ooh m tap byen kontan pitit. Madanm konnen pwoblèm a fi, ou pa janm pa bezwen moun nan kay konnen te sa t oblije tcheke l pou ou. Ah ok, men pale m un peu de li non kijan de moun li ye? Li s on timoun ki gen 22 zan. Men konnen akoz sitiyasyon lavi a fè pa bon, tout jounen chita men nan vizaj, men m pa ta vle l konsa men m jis di l.

Ok ok men piske se konsa depi se ou menm ki ban mwen m deja garanti ke se yon bon moun li ye. Epi tou m pale tou m se te glise li pa manyen afè moun pa pale nan koze moun pou ka viv pi lontan. Se sa wi se sa wi nan lavi a fò gen prensip depi ou pa gen prensip wap ka rete deyò. Ou konnen, li manman l gen plizyè pitit, men sa se ke se li menm ki dezyèm pitit manman, premye pitit la pa kanpe sou anyen, Nathan t oblije mete tèt li deyò tou lwès lavwa de lavi pou l ede manman avèk lòt yo ki nan men l. Ebyen, piske se li menm ki. N ap gade pou n wè. Ebyen, ou konnen piske. Pase ou konnen moun yo, kounya pitit an mwen lè yo vini yo pa fin twò renmen rete deyò. Non pa yo pa telman renmen sa non depi sitou depi yo komanse pran ti koulè yo komanse pran ti gwosè yo pap rete. Egzakteman egzakteman men vwazin kilè lap vin la menm. Bon konnya se ou menm kite pou banm l ki jou poum relel pou ou paske m te bay m te di se rele map relel poum ka diw pran machin pou mal chèche. Ou vle dim andeyò soti la kounya la vwazin. Andeyò m soti la.
Oh alon bon moun bzwen vwazin mwen sa papa. Non paske m konnen pwoblèm fi kay pa janm manke fi. Wi se sa se vre men ou konn sa nap fè vwazin. Ok mwen. M te pale sa avè w se vre men mesye Mak pa la fòk mwen pale avè mesye Mak pou m konnen ki avi li paske mwen menm m konnen bò kote pa m pap gen pwoblèm men fò m pale avè mesye Mak avan Poun konnen si lap asepte avèm ou konnen nou bon timoun timoun tèt chaje nou gen an pitit an mwen li toujou gen sa nan kay wi mwen wi men fòm prale avèk mesye a kòm mesye a li menm li pa la li fon sòti lèl vini map relel poun fon chita poum pale avèl poum dim lè kilè men ou poko janm dim kilè egzakteman non. Ou non konnya wap fin pale avèk mesye Marc wap relem wap dim kisa poum fè eskem mèt relel poum menel ba ou. Enben ok vwazin pa gen pwoblèm. Enben nou kontan fè ti pale a wi. Mwen menm tou wi vwazin.
Nan wè ankò map tann apèl ou madam. Enben ok pa gen pwoblèm bye bye.

e pitit la sèlman chak jou m leve mal travay m pa gon jouk pou mwen menm mesye si m ta jwenn ti pitit sa la l tap bon pou mwen wi haa bondye konn tande priyè m tap pale a vwazin nan vre li jwenn moun nan pou mwen antoulèka m pral eseye rele an san rele m ap wè si lap asepte.

Pitit, ou konnen nou nan kay lan la e ke nou pa gen tan. M al travay, ou menm w al travay tou. Donk, nou konnen nou gon sèl timoun, e ke timoun nan li menm detanzantan nou pa gen moun pou l kite l ansanm avè l. Donk, m te pale avè vwazin nan semèn pase, vwazin nan di m konsa li jwenn yon moun pou mwen paske m t ap esplike l pwoblèm mwen, epi l di m konsa li jwenn yon moun pou mwen. Li di m se andeyò l soti la, talè a la, kòm ou pa t la, m di l m ap fin pale avè w avan pou m konnen si w dakò ak si w p ap dakò pou m timoun nan vini, men m te vle fin pale avè w avan pou m konnen ki sa w ap di. Men ki sa w panse cheri si nou pran moun nan? Bon, m panse cheri sa s on trè bòn nouvèl. Li bon anpil paske Kara nan kay la e se li menm ki prèske fè tout bagay. Nou menm nou pa gen tan n al travay e nou antre trè ta. Kara nan inivèsite sa vle di fòk li gen anpil tan devan li pouki li etidye pou l pou l fè mwen donk sa k enpòtan e nou sèlman bezwen konnen donk ki moun e timoun nan ye donk nan ki branch fanmi li soti paske nou pap ka pran nenpòt lò nenpòt timoun vin nan kay la ansanm avèk Kara. Paske Kara ou konnen son tifi ki gen move jan li ye, e son tifi ki zuzu li sa vle di ki ap fè anpil dezòd. E kòmsi nou bezwen konnen e demwazèl la èske son bon demwazèl li ye epi n ap aksepte l vin nan kay la, n ap ede nou pou nou vanse. Men depi w aksepte cheri se apwobasyon w sèlman m te bezwen konnen. Depi ou aksepte m pa gen pwoblèm.

Sa vle di nou bezwen ogmante yon lòt bagay ankò, ou pral chèche yon moun vin nan kay lan ki pral vin touche afè moun nan? Ou pa menm ka vin touche afè. Hoo!
Manmi se tout bon sa m tande a? Wi. An tou lèka mwen menm mwen m pa m pa ladan mwen menm. Kara!
Kara! Men papi pou kisa tout bri sa? Met bouton lach la la.
Banm di w yon bagay. Gilò panse se ou menm k ap dirije kay isi a. Se pa mwen menm kap dirije KIC a. Se mwen menm kap dirije KIC a. M redi anpil pou m fè kay sa. Ok. E m depanse anpil lajan pou li. Gen bagay ou poko konnen nan lavi, fò m esplike w enpe. Cheri, m pa konprann, m pa konprann.
Kara, Kara, papa w ap pale avè w fò w ka tande l. M pa konprann kòman Kara ap pale avèk mwen konsa. Ban m di w yon ti bagay. Timoun kap vin rive nan kay la avèk nou an. Timoun!
Se ke yon timoun! Yon timoun kap vin rete nan kay la avèk nou. Papi defra yo vòlè anpil. Non non non pa repete bagay konsa.
Pa minimize moun ok. Lè moun nan malere pa vle di donk li se vòlè. Yon moun kap vin rete lakay yon moun pa vle di li se vòlè pou sa. E poukisa se yon malere?
Li ka toujou li ka toujou malere. Paske wap gade 5 dwèt sa yo, yo pa fè Bondye pa fè tout moun nan menm wotè. Ok? Sa ka rive nou menm nou gen lajan.

Bagay ou yo atè anndan chanm nan, èske menm si ou pa al lekòl, w ap leve yon jou pou w kapab netwaye chanm ou? Men poukisa li vin nan?
Hein? Poukisa l vin nan?
Paske li nan nesesite, nou nan nesesite a. Epi pou l ramase?
Ok! L ap vin travay pou l ramase a. Ok manmi, ok! L ap vin travay?
Ou bezwen l vin travay? Li mèt vini. Men pa gen pwoblèm cheri. Ok! Dakò cheri.
Ay!
Sa va, sa va, sa va.
Alo? Alo? Bonswa vwazin, kòman ou ye? Ou anfòm? E, wi, m pa pli mal non, gras a Dye, ou konnen, fanmi an anfòm. Wi. Ban m di w, konsènan bagay ou te pale, nou te pale a, m te pale avè mesye Marc wi. Li di men ben ok pa gen pwoblèm non li dakò. Donk m pa konnen ki lè egzakteman w ap vini ansanm avè m pou ta pou ta vin avèk demwazèl la men m ou konnen n al travay fò w ta pran yon ti jou ou konprann men se fò w ta di m fò w di m ki lè egzakteman w ap ka vini pou w te ka vin ansanm avèk demwazèl la ou konnen demen maten bonè nou pral travay. An enben demen maten avan m al travay m mèt fè yon ti pasyante pou m tann ou. Ebyen ok pa gen pwoblèm. Merci wi vwazin. Ebyen ok na pale merci bye bye.
Alo! Kòman w ye kòkòt? Ki moun sa a? Se Dama!
Dama? Wi, se Dama! Kòkòt, madanm, kòman w ye?
Apa mwen chò, m prese prese m ap tann ou! Gen lè w pa t prepare anyen, gen lè w pa t prepare anyen. Bon, m pa gen anyen madanm, sa w di la? Non, prepare ti sa w genyen an pitit. M te di w konsa m ap rele w. Nenpòt lè moun nan dim ou mèt vini map rele w pou ka pou m ka jwenn ou nan stasyon an wi sa w ap fè? Men ok map vini kounya. Enben demen si Dye vle pap bon pou ou kijan wap pale la a? Map vini kounya.
Enben ok map tann ou kòkòt map tann ou. Men ok map vini.

Monchè sa w konnen menm?
Sa w konnen? Ou konnen m toujou al branlè a. Pandan m ap sot branlè a, m ap desann, e m wè yon fanm. Lè m rive nan Police Louchard, m wè manzè menm. M tou pete pòt machin mwen, m desann. Byen rapid menm?
M al pale a manzè.
E lè m kòmanse pale a manzè menm, o, jan l wè m lan, se kòmsi, se sou blòf m parèt. O, aparans se blòf. M gen yon nèg ki di m yon bagay, manzè anfòm sèt, but yo di m manzè sa moun li rete. Yon ti dam kote l rete a menm m di men map fè manzè pase Wap fèl pase? Mati ou konprann so Mwen pap di moun ap tretel tankou moun nan se esklav li ye Menm si yon nan bay tou de joj ou konprann sa E antanm yon pakèt sijè a yon seri de nèg de bay sa jis

Bonswa vwazin. Bonswa. Kòman ou ye? Sa va vwazin? E pa dat m ap tann ou non. Ou konnen.
Se chèche pou m t al chèche l nan stasyon an. Lè m rive, li pa ka jwenn yon bon esplikasyon pou l ban mwen kote pou m jwenn li. Kounye a se tan m pran m kanpe pou m tann li wi. Men ou konnen vwazin m pral travay. Lè sa se lè travay mwen li ye. Se sa k fè m fè yon ti tan m ap tann ou la wi. Se li menm sa? Wi se demwazèl la sa wi.
Oh on bèl ti pitit wi. Li pitit se akoz sitiyasyon move lavi ki fè l vini la. Ok ok. Wi ki ki mennen l la. Ok. Se timoun ki obeyisan, lè m pale avè l li tande, li vin la nenpòt ti bagay li ta fè nou se pou nou rele m. Ah vwazin m pa ta ret kò w ta pran gwosè chaj sa epi li menm li ta pral fè w wont. E pa vre ti pitit? Wi. Kòman ou rele? Ketna. Ketna? Enbyen Ketna, m kontan wè w wi. Kòman ou kite moun yo?
Pa twò anfòm non. Hum, kòman sa pa twò anfòm? Hum. Li timid vwazin? Wi li timid, ou konnen moun sa yo pa abitye wè gwo bagay. Oh ok, men se pa anyen, ou mèt mete w alèz, lakay ou ye dezòmè. Banm rele mari m non, mari m nan anndan, m panse ke banm rele l pou l kapab vini. Marc! Marc! Marc!

Bonswa medam. Bonswa mesye ma. M ap fon ti deplase m chita bò kote demwazèl sa, m ap santi m pi alèz la. Ok.
Cheri. Wi, ou konnen lè travay nou rive nou pap ka twò rete. Men vwazin nan te vini, ou konnen l te yon de sa m te pale avè w la, m te di w konsa ke li te jwenn moun nan pou mwen e ke se mwen menm ki te pou di l ki lè pou l vin avè l. Men demwazèl la wi, li vini ansanm avè l. Ok, se ti peyizàn nan sa? Wi.
E bon, nou swete li pa yon move moun men se bon. Men nou swete e. Donk nou fon bagay menm ak pou pou mèt aske donk rad sa yo pou pou yo kapab chanje sou li. Bon, m panse otomatikman ke li la, li vini. N ap òganize nou kanmèm Non pase rad sa jan nou yo kapab. rad sa yo pap ka antre anndan kay la donk fon jan pou wè si n ka aranje sa yo pase donk se se Enben kisa w panse lè nou sot travay Lè n nou sot la? travay donk na na degaje nou fon bagay pase si Kara wè l konsa nou mele nan kay la. Ou tande? Donk fò n fon jan kòmsi pou Kara wè l yon lòt fason. Si Kara vin wè l konsa Pèdi ka gen yn rezon. Men ok.
Vwazin mèsi anpil mèsi anpil pase ou konnen nou te pale avèw se te mwen menm an tante ke fanm ki te bay pwoblèm yon fanm se pou tout fanm ou pa fèm wont vrèman ou pote moun nan pou mwen donk m panse ke jounen jodia ti pitit Si nou te yon move moun m panse ke vwazin nan pa tap li pa tap mennen w la. Ou konprann? Ou sonje m te pale w pandan e lavil se tè glise. Fò fè anpil pridans. Menm lè w wè yon bagay fè kòmsi w pa wè. Sèlman m apral deplase m ap kite w la. M kite w nan yon fanmi. Ebyen ok mèsi mesye dam. M ale m kite demwazèl la nan men nou. Pran swen li tankou se pitit nou. A vwazin pa enkyete w. Ou konnen ti bagay sa nou ka jere. Ou konprann? Enben lè m vin, lè nou vin sot travay n a wè vwazin. Ou konnen m pa tèlman chita. A ok, ok.
Ok vwa.
Enben ok vwazin. Bòn fen dapremidi.
Ou menm tou vwa.
Kara! Kara! Yes mom!
Kara!

Men son anmèdan liye wap pran pasyans ou konprann men nap fè ti pale. Paske trè dezòd.
Kara men demwazèl la vwazin nan te mennen pou mwen se li menm ki tap vini an. Se li menm ki tap vini an lap rete anndan kay la ansanm avèk. Kòm li fin lè la, nou pral travay mwen menm avèk papaw. M espere ke wap konpòte w de fason konvenab. Pou sa w rele m nan?
Wi, pou sa m rele w la wi. Marc! Kara, nap prezante w demwazèl ke nou te di w ki tap vin nan kay la. Ok?

Sou li? Koman? Ki swen sou li? Ok welcome bye.
Ebyen ok. Ebyen ok nap vini nou pral travay kom lè travay lan deja rive donk nou prale e ke pi talè nou vini. Ok dakò. Tout sa ou ka fè nan kay la eseye fè yo an atandan ke nou vini mwen menm ak madanm mwen nap travay. Dakò? Ok. Ok. Dakò.

E konsa peyi a letranje gade timoun yo Eyy m pral kenbe lòt nèg lan lòt bò a la m pral touye anba levanjil.
Tell em! Kòman la? Ex mwen ka eksplike m kote w prale la menm? Ki kote w prale demwazèl? Ohh!